Bonjour, bonsoir Nou tout deja konnen non pam se Rolanda Apre midi a nou tounen avèk yon lòt videyo pou ou Videyo jodi a trè fasil, pa twò konplike Se yon kremas Bon se tout moun, tout ayisyen konn kremas Tout Ayisyen konn bwè kremas. Nou pral prezante nou engredyan yo. Premyeman e lèt la, a lèt la nou sèvi avan. Men lèt la, la lèt la deja bouyi. Nou ka wè koulè a kòman l ye. Malgre nou ka wè kòman koulè a ye, li deja bouyi. Se a lèt sa m te sèvi. Si yon moun ou Brezil, ou kapab itilize lèt sa. Se a lèt sa m te sèvi, l vrèman bon. Sa yo ye Nestlé. M te mete 4 lèt bouyi. M te vle l redui a 3 paske 3 m te bezwen m te mete 4 bouyi. Pou l te ka redui avèk 3. N ap itilize 3 Nestlé. Nou wè yo. Si w Brezil w ap fè l ou ka itilize Nestlé sa yo. Nou itilize miskad. Genyen n Ayiti, genyen n Brezil tou. Miskad, gen moun ki pa twò konnen li, nou itilize miskad. Nou itilize kanèl, m te deja mete kanèl an grenn bouyi nan lèt la. M te deja met kanèl an grenn bouyi ladan l, epi nou bezwen ti poud kanèl. N ap itilize esans, m deja di nou esans blan an pa genyen l, isit ou mete sa a. Men esans blan sou ayiti wap fèl avèk esans blan pou sèvi, nou bezwen sitwon, ou bezwen ni zès sitwon an, lèm pale de zès m pale de sa ou grajel ou pran zès lan, ou bezwen ni ji sitwon an, talè nou pral wè kòman map fèl. Mwen itilize kleren, isi a kleren sa yo m toujou sèvi. Epi nou itilize sik, ou ka sèvi a nenpòt sik mwen m toujou itilize sa poutèt sa yo pi fen, yo bon mwen mwens kòve. li fonn pi rapid. M ap itilize 3 sik. Sonje m te di de 3 bwat lèt m bezwen, m te mete 4 bouyi, li te vin redui a 3. 2 kleren, answit 3 nesle. Lèt mwen deja bouyi, li deja frèt, fòk li bouyi, ou pa sipoze sèvi a lèt la cho. Mwen pral vide l pou mwen kapab fonn suk lan ladan l. Epi nou itilize sa a ya kiyè bwa ou sèvi nan kremas. Ok pou nou avan m vide lèt la n ap sterilize tout resipyan n ap sèvi yo. Tout sa n ap sèvi yo avan nou sèvi avè yo nou sipoze sterilize yo poutèt kremas pa sèvi a dlo. Gen moun lè y ap bwè l. Yo konn mete glas ladann tout tout li pa fin man ok pito metel nan frijidè pou li glase paske yo pa sèvi a dlo nou toujou pase kleren nan tout sa nap sèvi yo mwen pral vide lèt la janm te di nou an mwen tou koulel pou epis dous yo pa pase pou krèm yo pa pase. Mwen tou koule. Nap videl. Nou kapab remake koman lèt la jòn. Gen anpil moun lè yap lè yap sèvi avèk li ki pa bouyi yo. Men lèt isi sa yo pa ka pa bouyi. Petèt se lèt kanasyon, lèt bon gou Ayiti. Men lèt sa yo si tèlman blanch. Ou pa ka pa bouyi yo lè w ap sèvi avèk yo. Nou pral grate sik lan pou nou fann li nan lèt la. Premye bagay pou fè depi lèt ou fin kwit, li frèt, mete sik. N ap met sik la ofiramezi. M te di nou 3 suk men li pa sifi. Poutèt suk sa e suk ti tato l ye, li fen, li pa gen fòs, li li pa sifi. M ajoute sa sou li. Sa yon lòt gwo suk. M ajoute l sou li. Li vin plis ke 4. Paske sa sa e 2 kilo, sa e 2 kilo, sa yo e youn. Sa vle di, ta nwant 5 ti piti. Si a ti piti a sèp map sèvi, wap ajoute 5. Si w ta renmen fè kantite kremas map fè a, janm di nou an m itilize 5 ti sik lan. Nap wè anba videyo a nap wè kantite engredyan yo. Yap ekri yo anba videyo a pou nou. Sa m pral fè a la, lap plis ke yon galon. Ou ta bezwen fè yon galon, 2 galon. Selon kantite a, n ap ba ou. La nou fin retire zès sitwon an jan m te di nou an. Men kòman pou nou graje l. Nou pa sipoze pran blan an, sèl pati vè yo la nou bezwen. Ba nou ka remake m fini. Gen moun ki pral mande pa m pa met kokoye. Ou ka fè kremas la plizyè fason. Mwen m son kremas de lè. M pa p fè l a kokoye. Si w vle fè pa w la w vle met kokoye w ap jis anlve pati nwa nan kokoye a. epi ou blendel avèk kleren, aprè sa ou kontinye pire li avèk lèt, epi ou fonn sik la, li trè senp. Gen moun ki met grenadya, men mwen menm jodi a se avèk lèt senpleman m vle fèl. La nou fini, nou fin pran zès sitwon nou an, nou fin pran zès sitwon an. Mwen pral graje miskad la kounye a. N ap kontinye graje toujou. La e miskad la n ap graje. Nou graje yo apa. Nou graje chak bagay apa. Jan m te di nou an, sik mwen an deja fonn. Sik lan deja fonn. Lè sik la fin fon n ap ajoute epis nou yo. M te gentan di nou sa se miskad la, sa se zès sitwon m nan, sa son ti poud kanèl. M pa met anpil poud kanèl. Miskad la yon sèl grenn. M pa bezwen met anpil. Mwen pral ajoute yo. Sa gen youn pou mete avan, youn pou mete aprè. M ap ajoute yo ofiramezi. Amet nenpòt. Nou pa bezwen bwase kremas la 2 bò. Li pap bon. Yon sèl bò. Malgre gen moun ki toujou di, si w gen règ ou, yo toujou ba yo pil pawòl. Men e pa vre ditou. Tankou nou menm Ayiti, n ap mete ti poud begamòt. Isi a nou pa jwenn begamòt. Tout moun konn begamòt. Yon ti fwi k vrèman santi bon vrèman enpòtan nan jan de bagay sa yo, gato, kremas. Men isi a nou pa jwenn li. Se sa k fè lè moun ap fè kremas isi, se raman pou l soti byen. Paske gen anpil bagay nou pa jwenn. Menm lèt yo, se sa k fè m di nou, fòk nou kite lèt yo byen bouyi. Paske lèt yo dlo, gen moun ki fè l, jan m te di an, ki pa bouyi yo, m pa konn kòman yo fè. Paske lèt yo vrèman dlo. Menm yon ji w ap fè, ou mete lèt sa yo. Fòk ou mete lòt poud lèt ladan yo pou l ka parèt yon ti jan. N ap kontinye brase l jiskaske nou wè poud nou yo delye byen. Lè yo fin delye, pou n ajoute nesle. Tankou m panse kounye a tout moun ka fè yon kremas. Tout moun ki sou chanèl la ka fè yon kremas Map travay avè nou. Ou ka fèl ou menm ki pap travay, ou ka fèl pou vann. Ou ka fèl lò gon maryaj, yo ka pote ba ou fè. Sa ap itil nou. Lè nou gade resèt yo fò nou fè pratik, eseye. Ou eseye fèl yon premye fwa, li gen dwa pa soti ok. Aprè sa ou fèl yon lòt fwa, l ap itil nou. Mwen menm la m deja pèdi kliyan m konn fè ti kremas la pou vann m pa kwè map vann li ankò m panse tout medam yo pral fè m deja konn fèl trè fasil fòk nou eseye m ta renmen wè konbyen moun m ta renmen wè konbyen moun ki ekri yon kòmantè ki dim yo te fè masedwàn nan kòman sa te ye plizyè moun te dim yap fèl si nou te fèl kite yon kòmantè pou mwen. Dim nou te fèl li te soti ok ankourajem tou abòne poum ka pote plis pou nou gen de lè m kouche map panse sam ta pote pou sou chanèl la sam ta pote pou moun yo men nou menm fò nou ankourajem a yon grenn kòmantè poum ka wè nou te fèl gen plizyè moun ki vini ap fèl aprè sa pou kremas la tou. M ta swete nou eseye. Bagay yo pa twò chè isit. Moun Ayiti yo m swete sitwon nap pire, nap pran ji sitwon an janm te di nou an. Se dlo sitwon an nap pran. Sim di ji sitwon la pinga nou fon ji sitwon nou vide nan bagay la non. Lèm di w ji sitwon sa vle di dlo sitwon an. Medam mwen yo konprann. La m deja fini pran ji sitwon mwen. Deja fin kite sitron an. Dlo sitron an ap rete an dènye pozisyon m ap mete. Nou pral ajoute nesle yo kounya. Depi w fin frije tout bagay ok, mete nesle. La nap ajoute nesle yo. Nap ajoute nesle yo. Pase ke nou geta met tout poud nou yo. Yo ok. Nap ajoute. Gen plis de nesle. Mwen mele sa a mòd pi pi bon, pi près, li jòn. E avè l mwen renmen sèvi. Mwen pa fè di anyen.

Menm kou wap mete, lè w fin mete tout bagay yo, lè w mete kleren an, wap wè yon ti jan parèt likid. Zès sitwon an, dlo sitwon an, eskize mwen. M pat fin di ji sitwon pou nou pa fè ji, mete dlo sitwon nou an. Aprann ni kole. Gen moun ki pat konnen si w sèvi avèk dlo sitwon. Dlo sitwon an son kle li ye ladan l. L aprann ni kole. La m pral mete an m mete sans lan. M pral mete sans lan. Esans sa pa fò. Ou te ka mete nenpòt 2 ou 3. Petèt li pa fò. La a kremas mwen an deja prè la. Sèl ti sitwon an m rete. Paske sitwon an rann li kole. Lè l vin kole w ap brase l lè w fè twòp efò. Paske l vin lou nan men w. E sa k fè m toujou mete l an dènye. Li pi bon tou pou mete l an dènye lè sa. Li lou. Mete l. M prije nenpòt 7 sitwon. La kremas la fini. La kremas la fini, jan m te di nou an. Tout bagay ok. Nou wè kòman l ye? Men sèlman m pap koule l. M ap bay nou ti sekrè sa a, lè w fèk fin fè kremas la, ou kite l fè yon jou avan w koule l, tout engredyan yo mete ladann nan, yo vin dòmi ladann, yo kòmsi vin dekrase tankou zès sitwon an, li vin dòmi ladann, li vin ba l yon pi bon gou nan demen. Lè w koule l nan demen an l toujou pi bon. Se sa k fè m toujou kite yo, lè m fin fè yo, mwen koule yo nan demen. Men kremas la fini. M panse tout moun ka koule yon kremas. Tout moun konn avèk kisa yo koule yon kremas. Nou menm nou koule yo avèk til. Isit moun yo konn difisil pou yo jwenn til la pou yo koule l. M pa konnen kòman w ap koule pa w la. Pou kalite ti pafwa fen fen tou. Yo fen fen fen fen. Ou prèske pa wè je ti tou yo ladan l. Ou ka itilize l pou koule l. Si w pa gen twal fen fen an pou koule l. Sèlman koule ak kredi la.

Sa gwo jen. La m pral goute ti tak sa. M pral goute ti tak ladan l. Nou wè kòman l sanble nan vè a. Nou wè sa. Li poko koule jan m di nou an. E demen sele l ap pi kole. Li nòmal. M ap goute pou m wè kòman l ye. Hum! Fòmidab. Vrèman, vrèman, vrèman bon. Bon m pa panse si l t ap soti konsa. Genlè paske m devan kamera a. La a timoun nou fini nou met yon fen a tout bagay. Mèsi avèk chak moun ki te pran tan yo ki te gade videyo a an kòmansman jiska lafen. Yon gran bizou pou chak moun, gason kòm fi, gran gran bizou e abòne, pataje, like. Sim wè gen pil kòmantè, sim wè sa vrèman entèrese nou, semèn kap vini map pote yon lòt videyo pou nou. M poko rezo de nou kisa la pote kòm yon sipriz. Ret swiv chanèl la, chak jou gade gade pou nou ka wè lèm lage videyo a. M panse depi n abòne tou nap wè lè videyo yo lage. On gran bizou avèk tout moun, anblaso pa todos, tchao! Bye bye jèn.